Mwen menm, yo te pran mwen 8 janvye. Yo pran m 8 janvye nan kafou Klèsin, bò Rita a. Mwen ap fè manje kuit nan mache Tabar lan. A ki lè yo te pran w?
Yo pran m a katrè pral nan senkè aprèmidi.
Ki jan yo te pran w? Ou te nan lari a, ou t ap mache? Wi, mwen soti Tabar, mwen pral pran kamyonèt pou m ale lakay mwen. Mwen chita nan dènye. kamyonèt lan epi te gen yon lòt patenè nan machin nan yo genlè se patenè a yo tap vin pran nan machin nan yo kanpe machin nan epi le moman yo kanpe machin nan yo rale mesye a yo desann avèl epi mwen menm te sou kote epi mesye a tou pran menm li bourem nan machin nan bon mwen pat yo pran nou nan machin yo mennen nou nan lòt machin yo mete nou nan lòt machin lè yo mete nou nan lòt machin nan yo fè wout fre avè nou sa vle di Yo pran nou nan kamyonèt yo mete nou nan yon lòt machin nan yon patwòl blan. Ok. Ah ou pat pou kont ou? Alò e pat sèl ou menm yo te pran nan? Non nou 2, yon fi yon gason nou 2. Men yo pat mare figi w non? Non lè yo fenk mete nou nan patwòl la yo pa mare figi nou yo al mare figi nou sou wout fwè a yon kote k pa gen kay bò yon kote ki gen espas yo pran yon tep yo tepe figi nou epi yo mare ponyèt nou. Ok. Men wout yo fè avè nou an. Nou fè yon pil, nou fè yon, pou, pou, m pat gen lè men kantite tan yo fè avè nou, kote yo prale avè nou an, wout yo fè avè nou an se pa, li pa gen asfalt, paske se yon wout pandan w nan machin nan an, wi. Monchè, m pa, bon, m pa swete yon moun te ka viv sa m te viv la. Viv sitiyasyon sa. Paske mwen menm, m rete kwè genlè se mwen menm ki moutre yo fè sèks tou. Mwen gen 42 zan, gen bagay m pat konn fè lè m te demwazèl, m arive fè yo. Donk yo vyole w?
M pat konn fè sèks nan anus mwen, yo fè m fè sèks nan anus mwen. Yo te mande m 60 mil dola, premyè fwa. Yo bay 30 mil dola. Yo di yo mèt pote kòb la, yo kenbe kòb la. Yo pran kòb la, yo kenbe l, yo di fè rès la. Donk ou te rele, ou te rele moun? Wi, m rele moun mwen, paske ou konnen, se mwen menm avèk mesye avèk 2 timoun mwen genyen. Ok. Lè yo pa t, lè yo vini yo, yo, yo, m gen nimewo tout moun lakay mwen. M rele moun lakay mwen. Byen ba. Bon, se bagay fenomenal. M pa gen anyen ankò ki rete, paske se ti kay la m te gen, gon moun ki kenbe li, li pran, men moun nan di m yon bagay, li di m konsa, fè kòb la m mèt ba li, l ap ban mwen kay la, l pap achte kay la, paske timoun yo, li t gen. Donk se kay ou ke ou. Avk tout lakou m mwen vann. Ou vann? Wi.
Ou ban moun kenbe papye a, bagay sa yo non? Wi. Ok, pou konbyen kòb?
Li te prete m trant mil dola. Premye fwa l te ban m trant mil dola. Apre sa pou l te ban m trant mil dola, yo ijije m, yo di trant mil dola y ap pran e trant mil dola ameriken pou l ye. Yo te pran trant mil dola ayisyen. Kounye a apre sa yo vin yo fè nou bay trant mil dola ameriken. E se yè, yè, yè bò zòn katwè di maten, yo vin lage m Ponsonde. Yo lage m Ponsonde. Jis Ponsonde? Wi.
Yo lage m Ponsonde, e se menm Ponsonde a tou yo di se yon seri lòt moun k ap vann kann. Non men kòman l fè soti, ou fè soti wout frè ou di w wè ou fè, ou fè ou fè? Non, sa se wout frè yo te bande figi m nan. Bande figi w an. Wi. Apre sa yo kouri machin? Wi. M pa konnen anyen ankò. Pandan menm tan?
Gen moun k ap pale, kote yo mete m nan m tande, m tande, m tande. Ok. Lè yo bay manje a pou manje. Ou pa wè, ou mete menl gen de fwa ou wèl gen pwa ladann men ou pa konnen kisa ankò si te diri may moulen ou pran ou konnen diri may moulen men ou pa konn sak ladann ankò. Men jew toujou ret bande?
Wi jew bande.
Konbyen jou ou fè nan men nan men moun yo? Depi 8 janvye.
Depi 8 janvye? Wi kòb mwen pat kont. Se yè maten yo lage w?
Wi.
Donk tout lè sa Jose yo mande? Wi, anndan anndan nan fènwa yo pa yo pa ba w aksè ou twalèt ou twalèt atè a aprè nan aswè nan ou fin twalèt atè a nan demen si Dye ve e ou menm yo bay rad malgrezi yo mande a pou w ap bagay li pou w ramase twalèt la mete nan sachè pou w bay pou y al jete ale se atè a nou dòmi nan siman frèt la tout sa y ap fè avè nou se atè a nan siman frèt la yo fè l avè nou
bon gen de odè w ap pran moun k ap fonksyone avè w. E sak lavi a, e sa e la poum ta rive. M chèche m te m gen depi hier la m tap vini la, m tap vin la depi hier la. Yo dim e radyo eklèse se sou wout frè, yo se petyonvil, yo banm tout bagay. Kounya m ale m vini, gen yon moun ki te banm 50 dola. M konnen Louko trè byen, Louko gen dwa pa rekonèt mwen men m konnen w trè byen. Trè byen. M konnen fwa w, m konnen, m konnen, m konnen lakay ou trè byen, m se moun Gonayiv. Trè byen.
Tout moun Madan Senjis yo se moun mwen, m konnen w trè byen. A vle di m di si gen, gen moun ki di m pa vin di sa nan, nan radyo, yo di m pa vin di sa. pou sesi sela men m pa m pa m pa bon mwen menm m pa gen anyen ankò m pa gen anyen ankò m pa gen anyen ankò m pa gen anyen ankò m pa t konnen si sa ta p rive m m pa gen anyen ankò sa vle di m pa ka kite l m pa ka kenbe l m pa ka kenbe l pou m rete lakay
bon ou bezwen ou bezwen rekanpe sou de pye w wi.
Bon se pou di Bondye mèsi e paske ou gen lavi. Kèsi bawoul?
Jeskyo?
Yo fè tès pou ou? Eske yo fè tès pou ou? Wi.
Yo ba ou rezilta?
Yo fè tès la mwen men medikaman sa yo mwen yo ban mwen.
Men yo pa ba ou rezilta? Wi.
Oh la la.
Mwen se son doktè wi jan enfimyè a dim konsa bwè bwè yo ban mwen yo ban mwen yon seri konprime planid ki gen koulè blanch aprè sa yo ban mwen yon on pakèt on ti bokal on pakèt lòt konprime kounye a mesye an di m konsa pou si m gen sida pou m bwè. A men l pa li pa di w genyen l. Li pa di w genyen l kanmenm li ta p di w genyen l bon nètanji e bon ou ka fè on tès e san pwoblèm
fòk nan men kanmenm gon pri gon prizanchaj ki ta sipoze. Bon e.
M ap bay san jous kounye a pa nou jou. Ou ap bay san nan anus kòm ou pa janm te konn fè sa. Non mpat konn fè sa non. Nan anus wap bay san?
Non. Devan? Wi.
Oh lala.
Alò na konprann anfèt kesyon kidnapin nan, na konprann sa. Na konprann sa hein.

Men Benlèt gen de fwa lè yo tout vini pou fè sèks avè m m pa kapab, m pa kapab, m pa kapab. Maten fò gen de, konn midi twa oubyen kat. Aswè ankò, se mwen menm ankò. Gen de fwa lè m santi m pa santi kouraj mwen an bat mwen. Ou bezwen.
M dwe, m dwe, m dwe anpil kòb. M pa t gen kòb sere, m pa gen, m gen 2 timoun. M dwe. Sa vle di, se manje m konn fè tout afè m la. M bezwen m rekòmanse ankò, menm jan m te kòmanse wi. M bezwen rekòmanse ankò paske m de bwa ba lan m pa gen anyen. Trè byen.
Ok, bon, e. Ou paka bay non, mèt kite non pa bezwen bay non ni nimewo telefòn ou paske pou an matyè de sekirite ou kapab jere w e pa gen pwoblèm e ou gen anpil kouraj ou gen anpil kouraj e ou gen anpil kouraj kontinye priye Bondye petèt ke wap va bliye anfèt moman sa yo ke w pase a li pap fasil. Men m konnen ke Bondye ava baw fòs kouraj pou simonte donk moman difisil sa ke w sot konnen e ke wap viv la pratikman jodi a. Alò nou wè kesyon an. Kisa nap pale de kesyon kidnapin nan wi? Ou pat janm gen chans wè lòt mesye a? Non.
Lòt mesye a Lòt mesye a li mouri paske li te di yon mo nan machin nan Yo te vin fè l ap pale avèk yon moun Apre sa m te vin pa janm pran nouvèl li Men gen anpil timoun anndan kote m te ye Anpil timoun Te gen anpil timoun? Anpil timoun Anpil timoun Chak jou yo antre avè yo Gen anpil timoun Ay gen timoun k ap kriye K ap mande pou manman yo E timoun nan se atè a yo mete l dòmi Li frèt

Anben dakò, kouraj. Bon, e n a konprann kounye an? Hum. Èske n a konprann kounye an? Sa se youn nan ka. Chita la, mon frère. Nou pral resevwa yon dezyèm moun ke yo te kidnape e ki pase wè nou maten.